Genyen ekip Manchester United lan ki trè pwòch pou l ka rekrite Andre Onana, gadyen ekip Inter de Milan an, nou konnen ki sot reyalize yon Lig dè Chanpyon eksepsyonèl. Nou pral tande tout detay yo aprè n a di kisa n panse. De posib rekritman sila, eske se yon jwè ki ka fè byen a ekip United lan plis pase David de Gea? Gen bagay pou nou pale. Yon lòt kote, nou genyen Arabi Saoudit, pli presizeman klub Al Ahli an ki kontinye ap ensiste dèyè Franck Kessié. Nou konnen jwè sa nan ekip FC Barcelone lan, avni l pa ensèten ditou. Nou pral tande tout sa ki di, se yon enfòmasyon. ki soti nan journal Mundo Deportivo. Komanse rale chèz nou fanatik Barça yo gen enfòmasyon pou nou. San n pa bliye trè pwobab arive Mbappé nan ekip Real Madrid lan daprè Defensa Central ki deja ap kreye gwo pwoblèm antre Luis Enrique E direksyon ekip parizyèn Luis Enrique fache. Li pa kontan sa ki ap pase la avèk Kylian Mbappé ke l vle ki rete nan Paris Saint Germain. Nou konnen se li menm ki anonse kòm etan futur antrenè ekip parizyèn nan. Nou pral tande tout detay yo e se sur anpil fanatik Real Madrid pral retrouve yo nan enfòmasyon sa. Kòmanse prepare nou. Se enfòmasyon sa yo boul patnè w lan, akolite w an, frè w lan pral detaye pou ou nan video sa. Rete la monchè! Bonjour, bonsoir boul patnèm yo, akolit mwen yo, frèm yo kòman nou ye? Mezanmi nou, men Ronald nou an, kitem pran ti tan poum voye big up lan bay boul patnèm, akolit mwen. Frèm sa yo Nou genyen raj nou estime ki di boul patnè men kòman ou ye mwen pa gen chans poum jwenn salitasyon pam nan nan menw map swiv ou depi Delma 33 respè pou ou afè pam sak pase Nono chapo ba pou ou zantray nou genyen Frisnel Altidor ki di woww frè pam poukisa mwen pa janm jwenn bigòp pam lan jodia ou jwenn li boul patnè sak Pase, ou anfòm Afrisne? Akolad a po zantray. Epi nou gen Filemon Berensley ki di, wap fè travay la nan sans mwen wi frèm, respè plon. Chapo ba po zantray. Sak pase Monmon? Akolad a po boul patenm. Lòt zanmi pam yo nou konnen kòman sa ye, kontinye like pataje, sitou kòmante. Epi zanmi pa nou Ronald ap rive sou nou pou biwo pa nou an tou. Ann kòmanse. Poun pale de Andre Onana. Onana, nou konnen, ki sot reyalize yon Lig dè Chanpyon ekstraòdinè la, yon gadyen ki trè sure, hein, nan kan an, bal o pye, e trè, hein, trè rapid nan deplasman l yo, hein, malgre li pa de grand tay, se yon gadyen, nou kapab di ki raple nou yon sèten Iker Casillas nan fason ke li alèz nan detant li yo, nan reflèks li, menm si Casillas pa te janm genyen jeu de pied. Ok Onana an se yon gadyen ki gen anpil anpil kalite malgre nou konnen moman difisil li sanksyon UEFA te bay li pandan yon bon ti tan ki te kapab ap plonbe l mantalman men nou wè ke li rekipere l ok e li atenn yon nivo ekstraòdinè. Manchester United ki a la rechèch de yon gadyen pou kapab konkiranse David De Gea nou konnen De Gea sèt se yon gadyen pafwa ki reyalize de prestasyon ekstraòdinè, men Dege a tou pafwa gen de bout ke li bay ki fè ou santi se tankou se yon gadyen dezyèm, twazyèm divizyon. E nan sans sa, United est surtout Ten Hag ki vize pli wo, e sitou nou konnen pou stil de je l lan tou, li bezwen yon gadyen ki trè alèz ap bal o pye, e nan sa se pa pwen fò David De Gea. Antouka, si n ta kwè enfòmasyon ki soti nan laprès italyèn, pli presizeman jounal La Gazzetta dello Sport, Genyen yon rankontr ki te fèt la antre Piero Ausilio ki se direktè spòtif ekip Inter de Milan e David Harrison ki se direktè operasyon foutbolistik Red Devils yo, ok, Manchester United. Yo te rankontre a Ibiza e Gazzetta dello Sport ki fè konnen ke klima antre 2 pati yo ki ta seren, ok, e selon jounal lan tou, E sa tèlman te byen pase a tèl pwen ke 2 klèb yo deja mete yo dakò sou yon kalandriye trè sere pou kapab rive konkli tranzaksyon sila nan jou ki ap vini yo la. Transfè Onana an kapab akselere trè pwochènman. Antouka, an nou tann pou nou wè kòman sa pral pase. Jan ke m te di nou an, Onana ki trè pwòch de ekip Manchester United la. Poko genyen chif ki bay pou ta di. E ki kantite lajan egzakteman sa pral, hein, sa pral koute, men se 50 milyon dewo, ok, ke Inter de Milan egzije o minimòm. Eske la sa ka rive li plis, men se 50 milyon dewo de baz plis prim ki kapab vin genyen, men eske la poko genyen vrèman presizyon. Sa se egzijans ekip Inter de Milan aprè negosyasyon, se sur chif la kapab varye. Afera swivan. Enfòmasyon swivan pou n pale de ekip FC Barcelone nan, de Franck Kessié, humm jeneral la. Franck Kessié la ki genyen Arabie Saoudite ki dèyè l, pli presizeman klèb Al Ahly an ok, nou konnen ekip FC Barcelone nan ki gen nesesite pou l kapab vann ok Barça la ki anvi aleje mas salaryal li an. E si li vann Kessie e surtout nou konnen Kessie koman li te rive nan Barça deja se te ajan libre Barça pa te peye endamnite de transfè Rami la se pou li te kapab rekrite milieu de terrain an donk se benefis Barça pral fè. Ebyen si nou ta kwè enfòmasyon jounal El Mundo Deportivo ekip Al Ahly an ki ofri Barça 20 milyon d'euro ok pou Kessie e kòm kontra pèsonèl joueur lan Al Ahly ofri l 10 milyon d'euro nè. Ok, lè la di an libre denpo. Eske nou konprann an? Eh, se pa yon salè nou pral di ki egzajere lè n gade salè yon seri de jwè an Ewòp. Eske n la? Paske salè ki plis egzajere yo se salè Cristiano Ronaldo. Nou tande kout 200 milyon dewo pou yon sezon. Benzema n tande kout 100 milyon pa sezon. Eske n konprann? Sa yo nou kapab di ke. Yo egzajere. Men pou kesye 10 milyon an gen anpil jwè ki ap touche 10 milyon nèt nan gran klèb yo, nan Real Madrid, Eden Hazard t ap touche plis ke sa, Eden Hazard te nan anviwon 11, 12 milyon dewo nèt ki te fè anviwon 22, 23, 24 milyon dewo bri. Eske n konprann? Kesye se vre ke Pou w touche kòb sa nan foutbòl ewopeyen an la pou yon milye de teren fòk ou nan tòp 5, tòp 10 nou kapab di. Èske n konprann Bellingham pral touche kantite kòb sa andedan Real Madrid? Men èske Kessie pou nivo l li pral ka touche l an Ewòp? M panse ke li trè konplike. Èske sa pral konvenk li? E se sa ka rive l reziste paske l ka jwenn yon salè 5, 6 milyon dewo nan yon klèb de premyè lig kanbyenmenm paske laba yo peye bon ti kòb. Èske lè l peze le pour et le contre sa pral mennen l ale ann Arabi Sawoudit? Sa a se kesye ki pral pran desizyon an. Men m panse ke se yon bèl opòtinite pou FC Barcelone ki non sèlman si kesye ale ap fè kòb endamnite de transfè lan ke Barça kapab itilize pou l reenvesti nan lòt tranzaksyon, sitou avèk modifikasyon ke Liga an fè nan Fairplay finansye a, Barça kapab pran 50 pousan nan 20 milyon sa pou li envesti, e anplis de sa tou, nan salè ke Kessie pral en, ki pral soti an, Barça kapab itilize 50 pousan ladan tou pou l kapab envesti. Èske n konprann? Antouka, an nou tann, daprè. Mundo Deportivo, sa kapab rive fè ke Kessie panse, ok, paske òf lan, hein, vle pa vle li trè bèl, èske nou konprann, e anplis chanpyona a, nou wè ke gen anpil jwè ki prale ladan l la, ki pa jwè ki an fen de karyè, donk sa kapab plizomwen konvenk milye de teren an. Affaire à suivre, ok, sa kapab yon bèl opòtinite la pou Barça kapab un peu libere l, ok, de yon seri de difikilte ekonomik, sitou. Genyen Vitor Roque ekip Catalan nan bezwen enskri la a, sa kapab ede la. Enfòmasyon suivant pou n pale de Luis Enrique. Luis Enrique nou konnen la près fransèz anonse l kòm etan futur antrenè ekip Paris Saint Germain an pou la sezon pwochèn pou l kapab ranplase Christophe Galtier depi aprè sezon an pran fen la nou pa tande pale de li ankò. Prof Sévère la a nou pa tande pale de li lè Galtier te parèt pou l di mouche pa pral vole. Mwen vin mete lòd nan dezòd. Epi apre nou wè ke Galtier pa menm ka gade nèg yo nan je. Apre nou tande ke Leo Messi kite antrènman Galtier pa ka fè anyen. Paske Messi desu de sa Galtier ap remèt a lantrènman. Antouka la Luis Enrique ki parèt nou konnen karaktè taktisyen katalan an deja. Li anvi gen kontwol sou tout bagay. E. Dosye Mbappé an gentan ale kite Luis Enrique tanpri souple. Men si n ta kwè enfòmasyon jounal Defensa Central la, Luis Enrique ki fache nan moman an la paske li anvi Mbappé rete nan ekip lan e anplis de sa li vle Paris Saint Germain pwolonje l kontra l lan de 2 zan siplemantè. Eske n la? Antouka, Mbappé nou konnen l deja ki di l klè, e l menm voye yon lettre bay Paris Saint Germain pou di, mwen m p ap renouvle. Ok. E nan moman an la nou wè ke Mbappé plis pwòch de yon depa ke de yon pwolongasyon. Eske n la? E an n di menm de rete nan Paris Saint Germain, ale wè pou yon pwolongasyon. Eske, eske n konprann? Menm si tou nou konnen l trè klè, avèk Mbappé, nenpòt bagay ka rive pase. Paske lè yon moun. trayi w yon premyè fwa, se sur ke wap toujou mete nan tèt a nenpòt moman l kapab fè l ankò. Eske n konprann? Limit lan gentan franchi deja, a nenpòt moman li kapab fè l ankò. Eske n la? Mbappé, nou santi ke yo pa fye l ditou. Antouka la a, Luis Enrique ki fache, e yo fè l konnen ke se Emir lan ki ap deside laba, sitou nan dosye Mbappé an, paske Emir Qatar lan li menm, Pozisyon l lan trè klè. Se swa Mbappé pwolonje kontra l lan, li aktive kloz lan pou kontra a pwolonje jiskan 2025, ok, oubyen yo vann li dè ete sa a. Antouka, ann tann pou nou wè, èske Luis Enrique pral genyen, pral jwenn agiman jis yo pou l kapab rive konvenk Kylian Mbappé, Nou konnen laprès anonse ke genyen yon reyinyon ki prevwa òganize la antre teknisyen katalan avèk atakan fransè an pou l kapab transmèt li ide pa l pou pwojè an pou l wè si l ta rive konvenk li. E nan moman la Enrique pa kontan ditou. Kiyès, ki ki antrenè ki pa ta renmen gen Mbappé nan ekip li paske se yon jwè ki boure de talan. Odela de atitid li, de konpòteman Mbappé, fason ke klan l negosye. E ap jere karyè li ke yon moun ka pa fè konfyans, men talan l, talan Mbappé, yon moun nenpòt antrenè, nenpòt fanatik ta swete ke li ap defann koulè ekip ou, paske ou konnen avèk Mbappé sou yon tèren, ou gen plis posibilite pou w kapab ranpòte yon match, pou w kapab ranpòte dè titre, se sa, ok, meyè klèb yo toujou anvi gen meyè jwè yo nan efektif yo, èske n konprann? Antouka, Luis Enrique se pozisyon l sa a. E se tap pozisyon tout antrenè ki prale nan ekip a Paris Saint Germain an, èske nou konprann, sitou nan yon ekip kote ke lig 1 an yo pa fin bay valè vrèman, se la lig dè chanpyon. E pou la lig dè chanpyon ou nesesite dè jwè de grand klas, èske nou konprann. Antouka ann tann Luis Enrique fache, li sote l ponpe, men aktyèlman la Mbappé ki pli pwòch de yon depar ke yon lòt sezon nan Paris Saint Germain e ankò mwen yon Prolongation. Affaire à suivre. Kite opinyon pa nou nan kòmantè yo. Pa bliye tou like, abone epi pataje videyo sa pou sipòte boul patnè yo, sipòte travay sa. Se te bon zanmi w Ronald. Rete konekte pou yon pwochèn videyo. Pah!